Bonjou frè Vous Vincent écoutez e bon saba Tout pour de nou Dieu. espete ke nou te byen dòmi nou leve an byen maten an e nou tout la nou ap prepare nou pou nou al louwe Senyè nan tanp li sa ki pa ka al legliz nou rete lakay Nou pral kòmanse a vijil pou maten an, an nou priye. Papa nou di w mèsi pou paske w te pwoteje nou pandan tout yon semèn. Ou te avèk nou. Mèsi pou gras ou, pou bonte ou anvè nou menm chak jou. Nou pral kòmanse a pawòl ou maten an, Senyè wa mete nan bouch nou tout sa pou nou di e tout pitit ou yo va beni o non de Jezi. Amèn. Tit vijil matinal pou maten an se La purification du sanctuaire.

Frè se sè aprè ke Jezi li fin monte nan syèl la, li kòmanse travay souveren sakrifikatè li. Pòl di konsa ke Kris li pa antre nan yon sanktyè ki fèt avèk men lòm, men li antre nan le syèl menm pou l'al parèt devan lafas de Dye pou nou menm. Pandan dizwit syèk, Jezi li te nan premyè pati sanktyè la, li ap li ap travay pou nou, l ap plede pou tout kwayan ki repantan, pou nou kapab resevwa padon devan Bondye e pou li kapab rekonsilye nou avèk Lepè. Men, peche yo, malgre nou mande padon pou yo, nou resevwa padon pou yo, men peche yo, yo te toujou rete anrejistre nan syèl la. Se menm jan an nan. nan tanp ki te avan an e nan sanktyè terès la, malgre ke chak jou yo te konn pote, yo te konn fè sakrifis pou peche yo, men peche yo te toujou la. Yo te resevwa padon, men peche yo potko efase. Se sa ki fè, chak ane, gran, e Souveren Sakrifikatè lan, li fè yon Èv Ekspiyatwa. Jou sa a kote ke Li antre nan le lye trè sen, Li al entèsede pou pèp la, epi tout peche pèp la yo pran'l yo mete'l sou Azazèl epi yo voye Azazèl yon kote byen lwen dan le dezè. Ebyen se menm jan tou Jezi li fè 18 syèk nan premye pati an, li ap entèsede pou nou, li ap mande padon pou nou men, men peche nou yo, yo te toujou rete anrejistre. E an 1844, ap, apre fen 2300 swa re maten an, Jezi, Li travèse dan le lye trè sen kounye a, pou L al fè èv dekspiyasyon, pou kapab elimine peche nou yo dan le sanktyè selès, la purification du sanctuaire, L al. purifye nou de tout peche nou yo, l'al efase peche nou yo kounye a. Peche ke nou te konfese, ke nou te mande padon pou yo, e ke nou te abandone. Alò, Jezi, li al efase yo pou nou. E lèv sa a, li kòmanse a la fen de 2300 swa e maten pwofesi a, selon pwofesi Danyèl lan. Souveren Sakrifikatè nou an, li rantre nan le lye trè sen, l'ale nan dezyèm pati, sanktyè la kounye a pou l al acheve misyon li, pou l al fè dènye pati misyon l, ki se la purification du sanctuaire. Frèzè sè, p ap gen yon lòt tan ankò, p ap gen yon lòt chans ankò. Jezi se dènye èv la ke l ap fè la kounye a. L ap efase peche nou yo. Si nou gen peche ke nou pa konfese, konfese yo. Site yo devan Bondye. Di Bondye, padone m pou sa, padone m pou sa. Site peche yo. site yo ba Letènèl pou Bondye pou l kapab efase yo pou nou paske si nou pap konfese peche nou yo, nou pap abandone peche nou yo, y ap rete nan syèl la. E si gon grenn peche ki rete enskri pou nou, nou pap sove, nou ap peri frèzesè nou pa prale nan syèl, se nan dezyèm rezireksyon nou pral resisite, nou pa prale nan syèl. Frères et sœurs se on tan ki solanèl ke nou ap viv kounya nou ap viv nan tan ekspyasyon kote ke Jezi li ap efase peche yo alò frères et sœurs se pou nou sispann peche li lè pou nou sispann peche li lè pou nou ap konfese peche nou yo pou nap sangtifye nou pou nap pirifye nou Daniel 8 verset 14 li pale nou de dan de pirifikasyon sanktyè la. Nan Danyèl 7 vèsè 13, li pale nou de la venu du Fils de l'homme auprès de l'Ancien des jours. Nan Malachi tou li pale nou de la venu du Seigneur dans son temple. Tout evenman sa yo se menm evenman. Se evenman kote ke Jezi li kite le lieu saint pou l'al antre dan, pou l'antre dan le lieu très saint pou li ale elimine peche nou yo, pou l'al efase peche nou yo. E nan Matthieu 25 tou, kote ke li pale de larive de lepou, e nan parabòl dè di vyèj yo, se menm bagay la tou. Frè e sè, se pa lè Jezi ap parèt sou lè nuye, nou wè Jezi ap parèt sou ti nuaj la, se lè sa a vyèj fòl yo, y ap fèmen deyò, non, y ap fèmen deyò depi avan sa, depi lè Jezi fin acheve lèv li nan syèl la, epi yo pat pare ebyen yap rete deyò yo pap sove lè Jezi retounen se rekonpans lap vin bay tout moun ki merite si w te merite pou w al nan syèl ou prale nan syèl si w te pare ou prale e si w pa pare tou wap rete fèmen deyò pa tann se lè Jezi ap parèt nan syèl la epi se lè sa l pral deside men ki moun kap antre men ki moun ki pap antre se depi kounya la desizyon sa li ap pran Pandan ke Jezi li lan le lye trè sen, lap efase peche, lap pase sou nou tout moun. Alò frè e sè se pou nou veye pou nou kapab toujou prè, pou lè yo rive sou non nou, pou yo jwenn ke tout peche ke nou te fè, nou te konfese yo, nou te abandone yo, nou te mande padon pou yo, e nou te sanktifye. Se kounya pou nou ap mache konsa, mache tou sove, paske nou pa konnen ki lè yap rive sou non nou. Peche ke nou te fè, konfese yo devan Bondye. Se pa yon ti bagay piti ke sa ye. Si w gen yon grenn peche ki rete ki pa efase, w ap peri. Alò se nan ti tan de pwobasyon sa a ke Bondye li akòde nou toujou, se tan sa a pou nou pran, pou nou ap pirifye nou, pou nou ap jemi nan pye Bondye sou peche nou yo, pou Bondye kapab ban nou viktwa sou peche nou yo. Frè e sè, an nou sangtifye nou, an nou pirifye nou. Paske ou pap gon lòt tan ankò pou fè sa. Se kounya la a yap envestige sou ou, ou pa konn ki lè yap rive sou non ou, son ankèt ke yap mennen nan syèl la pou konnen ki moun ki ap antre, ki moun ki te di yo te kretyen men epoutan ki pa tap sèvi Bondye vre, ki pat sangtifye yo. Se kounya la yap mennen ankèt la. Epi apre sa pou lè Jezi retounen kounya a poul bay chak moun selon èv yo. Frè e sè a la fen di jijman an. Pap gen pozisyon, pap gen ran, bagay sa yo pap itil anyen ankò, pap gen richès, bagay sa yo pa pral itil nou anyen ankò. Bondye ap sove tout moun ki te pur, tout moun ki te renmen Jezi, tout moun ki t ap gade lè kòmandman. Jezi di si vou meme gade lè kòmandman. Si nou renmen Jezi, ebyen n ap gade kòmandman yo, n ap obeyisan, n ap sangtifye nou. N ap pirifye nou. Epi, se lè sa a, Bondye, l ap rann, l ap di ke nou diy pou nou antre nan syèl la. Frèzesè, sanktifye nou. Pirifye nou. Jemi sou peche nou yo. Mande padon. E abandone yo. Tout. peche ke nou genyen, tout move trè de karaktè ke nou genyen pou nou abandone yo, mande Bondye pou l kapab rann nou pafè, menm jan li menm li pafè. Mande Bondye pou l kapab ede nou pou nou genyen karaktè Jezi, paske san le karaktè Jezi, nou pa p ka wè Bondye. Ke Bondye kapab ede nou chak la, pou nan tan ke nou genyen la, pou nou pa gaspiye l, men pou nou sanktifye nou. Se te lavijil pou maten an, an nou priye. Senyè nou di w mèsi pou pawòl sa yo voye pou nou maten an. Mèsi Senyè pou lèv Jezi nan syèl la ki ap plede pou nou, k ap plede devan ou pou padon peche nou, pou rekonsilye nou ansanm avèk ou. Senyè tanpri ede nou pou nou pa wè lèv èv sa a kòm kòm yon bagay piti pou nou pase l anba pye nou, men pou nou wè le san de Jezi pou l kapab devan zye nou, pou lakwa de Jezi kapab devan zye nou, pou nou ba l tout enpòtans li. Ede nou Senyè pou nou kapab renmen w a tout kè nou, tout nanm nou, tout panse nou. Nou priye w konsa nan non Jezi Pitit ou. Amèn.